Bonjou tout moun, bonswa tout moun tou depandaman ak ki lè wap gade emisyon Ekilib, non pam se Orlinsly kòm nou konnen l deja, se toujou yon plezi pou mwen pou mwen sou plato sa pou mwen rantre lakay nou dèyè ti ekran nou pou nou prezantew emisyon sila ki se emisyon Ekilib. Nou salye chak grenn moun ki toujou ap sipòte nou spesyalman pou semèn sa mwen pa ka pa salye Yon moun tankou Stephanie Derogène, Daniel Bill McCurry, si nou kapab gade mwen gen yon lòt imaj kounya pou emisyon an, se pa rapò avèk moun sa yo ki fè mwen ide a, but mwen te gen ide a deja men l pa t nan nivo sa sensèman, mwen te panse de bagay ki imaj de etc. Men moun sa yo di m m ka kòmanse konsa ok, yo ban mwen ankourajman, yo motive m, sa vrèman fè m plezi. Emisyon jodi a medam mesye nou pa gen envite nou pa gen envite men mwen pral fè emisyon an pou mwen rann omaj avèk yon moun ke mwen pèdi ki fèm anpil mal ki se Sarafina Fremo jan anpil nan nou konnen l deja Sarafina Fremo se te mennaj mwen soudènman Sarafina mouri a 16 ans bagay la rache kèm medam mesye antouka se lavi nou pral pale sou sa jodi a e map ba ou kèlke leson tou de lavi M ka ba w leson de lavi, men m ap eseye pale an swa de lavi. Nou salye zanmi nou Jean Adler Demoncy ki toujou la pou nou, ki enfatigab. Donk se konsa medam mesye nou pral pase yon moman ansanm nan emisyon an jodi a. Men jis avan an nou pran yon kout poz. N ap tounen touswit madam mesye pou nou kapab kontinye avèk emisyon an. De retou apre la poz medam mesye merci paske ou toujou rete fidèl e pa bliye si ou poko abòne ansanm avèk chanèl nou an pa ezite fèl se ap vrèman yon plezi pou nou genyenw kòm yon moun ki ap swiv nou mwen paka pa salye staff la mwen pa tande ti mesye dam yo menm sèjousi m pa konn sak pase eske se travay yo eske se aktivite yo k pran tan yo antouka ti mesye fèm tande nou ti mesye dam di zanmye dala magdala estera delinson tera jèn kristen gèson. Christin m konnen papa nèg ap travay di nan fredi sûrement donk antouka frèm m swete ke mwen tande w paske m pa tande w nou pa pale menm pou moman sa yo bon a chak fwa ke m rive nan enpas sa medam mesye m toujou santi m tris.

26 août 2021 se dat di desè de Sarafina Frerot. Se yon nouvèl ki te twomatize m. M raple m te gen pou m te vin choute emisyon Ekilib, m te gen pou m vin choute emisyon an, epi soudènman m resevwa nouvèl la, m tou rele mesye Jean Adèle Monsi m di l, dezole n p ap ka fè emisyon ankò, e envite ke m te genyen an, m di l nou p ap kapab fè emisyon ankò.

So m t ap soufri de yon depresyon ki te vrèman atwòs. Nan mwens ke se mwa Sarafina rankontre m, gade, li mete m mwa. Jounen jodi a l pa la. Gen moun ki kontan ke mwen tonbe ankò e mwen konsyan ke si se pa t gras Bondye, m pa konn sa m t ap ye, m te ka fou. Sarafina te gen defo, men kalite l yo te plis e mwen menm m te renmen l, se te mennaj mwen ke l te ye. Defo sa yo ke petèt anpil moun te kapab kritike l de yo, m te transfòme yo an kalite pou mwen, e sè lin dè rezon konn fè ke nou pa konn pase menm yon jou pou nou fache. Pandan de fwa m sonje mwen avèk Sarafina pase yon jou nou fache. Pandan de fwa. Sèlman. Se yon moun, sa k te fè tout moun te apresye l nan tout sa ke l te genyen, se te souri l. Dèfwa m konn ap poze tèt m kesyon èske l pa konn fache a moun. Dèfwa m konn gen pwoblèm sa avè l. M konn di cheri ou ri twòp. Men m pa t konprann sa. Se kounye a m ap konprann souri l te fè fyète l. Kisa m vle di w pa rapò avèk lamò Sarafina ki mouri ak sèzan. Sarafina mouri ak sèzan, li kite zanmi l nan tristès. Li kite mwen menm ke l te renmen anpil. E sa k fè m plis mal la, se paske Sarafina Fremo ap mouri. Li pa gen chans pou l menm ekri m yon grenn mesaj pou l di m orevwa Orlinsley. Esye, mwen kwè ke si ke l te gen posiblite nan moman ke l t ap mouri an l t ap ekri m yon dènye mesaj kanmenm pou l te di m orevwa. Li te fè m yon sèl pwomès, sèl lanmò k ap separe nou. E evidaman se lanmò k separe nou. Ou wè nan lavi, otan de fwa ke w ka fè byen, se fè l. Otan de fwa ke w ka viv pezibleman avèk tout moun ki nan antouraj ou, se viv pezibleman. Menm jan mesye yo di la, e se yon filozofi ki klè ke l ye, n ap fè plis tan mouri ke viv. Ou ka viv senkant an, men w ap fè santan, san mil an, di mil, kon, whatever tan ki te ka ya, anba tè. W ap fè plis tan mouri ke viv. Menm jan m t ap tande mesye Robert Céline di Bob se, ki t ap pale nan boulva a, Evite pote yon seri de fado pandan w ap viv, paske lavi se yon mistè ke li ye. Ou pa konn kote lavi ap mennen w. Sa k ta di Sarafina Frémaux ta mouri a 20 e, e, e, e, e a 16 an? Pou m sensè avèk nou, nou te gen pwojè pou n te marye trè bonè, trè to. Men tout pwojè sa yo tonbe nan dlo wi. Sarafina, Sarafina te gen pwojè pou l te al etidye lamedsin nan peyi etranje. E nou te planifye tout pwojè sa yo, ki jan n ap fè l, pou n te jere relasyon nou parapò avèk vi pwofesyonèl nou wi. E nou te gentan yon modèl, anpil moun te kòmanse swiv nou wi. Si epòk lè m te ansanm avèk Sara, M te konn ap wonte, m pa t konn pale a moun. Kounye a m t ap wont nèt. Men, mwen menm ansanm avèk li te genyen yon sèl filozofi, viv byen avèk moun. E youn nan pawòl sa a Fina di m ke m p ap janm bliye, Orlens, bat pou w pa janm nan yon nivo ke Bondye poko mete w. Se youn nan pawòl li di m ki grave nan memwa m. E kisa m vle di w? Ou menm k ap viv, evite pote yon seri de fado. Kredi a m bay li avèk Mesye Bobse. Evite pote yon seri de fado. Evite fouye bouch nan pawòl moun. Pa fouye bouch nan afè moun. Sispann fè tripotay. Sispann rayi moun pou afè yo. Si w pa travay pou posede bidon sa, ou pa travay pou posede smartphone sa, Ou pa ka rayi yon moun k ap travay pou genyen l. Si w pa travay pou posede iPhone 13 la ke yo prezante deja, pa rayi yon moun ki achte l. Si w posede yon machin ki kapab vann konbyen milyon dola ameriken, pa rayi yon moun ki pa genyen l. Alò, pa minimize yon moun ki pa genyen l. Ou menm tou k pa genyen l tou, pa rayi yon moun ki genyen l. Viv ak sa w genyen. Jounen jodi a, m genyen eski de medya, m gen emisyon Ekilib. Men m gen yon vizyon. Men kisa k di m ap reyalize rèv sa yo? Humm kisa k di m pandan ke m sot m sot choute emisyon an la m p ap sot deyò la epi m gon kriz ki pran m m mouri? Kiyès ki te di Sara t ap ale bonè konsa? Sara fin al mouri an an an an out an septanm lè nou t ap al soti yon mizik ansanm Sara fin al fremo kite Egliz Kretyèn de Kafou nan yon tristès. Li kite Orleans li, moun li te renmen anpil la nan yon tristès. Li kite lafanmi Fremo nan yon tristès. E l kite menm moun ki pa t gentan konnen l, ki pran nouvèl lanmò l nan yon tristès. Yon pwodij ki disparèt, ki pa gentan akonpli rèv li, a 16 an daj. Lavi a biza. Ou menm k ap bat kò w, k ap moute lestomak ou, paske w gen yon 9 milimèt ou panse w ka fè moun pè w, ou pa jije ke dèfwa w ta dwe fè yon ti reflechi? Paske w gen yon bèl kay ou panse ti sila kap dòmi anba tant lan l pi mal ke ou? Sa yo se byen materyèl yo ye. Lèzòm pèdi sans yo. Kòman ou fè konprann mwen menm ki gen yon ti kamyonèt, m fwote machin yon nèg ki byen, yon patròl, yon BMW, kisa l fè l desann li rale zam li, blow! Kòmsi ke machin nan vo plis ke mwen. Lè yon kriz pran m dèyè volan, kiyès k ap vin ede m? Se pa yon moun k ap vin ouvè pòt la pou l pran m, pou l mennen m lopital si m pa gen tan mouri? Lè m mouri, kiyès k ap pot sèkèy mwen? BMW a l ap pote l sèt men kiyès k ap leve sèkèy la mete nan machin nan? E lè w rive nan nan nan tonbo a, ki nan nan nan tonm nan, kiyès k ap k ap ret ansanm avèk ou? Anyen. Jodi a w ka achte yon mak pafen pou 400 dola ameriken w met sou ou. Men gon moman kap rive pa gen moun kap ka pran sant ou non paske son blò son mas vè wap tounen wap vin san valè e menm zanmi ou menm moun ki te pi pwòch avèw ki tap bwè avèw ki tap manje avèw ki tap fete avèw moun sa yo pral kitew sèl lanmou kap rete e lanmou Jezi Kris tou ann viv byen ak moun mezanmi pa moute sou moun mal. Paske w fè etid lòt la pa fè a, pa minimize l. Paske nou tout k ap viv, nou gen yon jou k ap rive nou prale. Lavi a se yon mistè. Otan de fwa ke w ka viv byen a moun se viv byen. Evite pote yon seri de fado lè w prale pou pa gen yon kwa ki lou sou do w medam mesye. Mwen te vrèman kontan pou m te prezante w emisyon sa. Mwen kanpe emisyon an la, paske mwen pa t gen envite, mwen te chwazi rann omaj avèk Sarafina Fremo nan emisyon sa jodi a. Mwen swete ke w te aprann de sa ke m te di w e m swete ke w te apresye yo tou. E si m te ofanse yon moun tou dirèkteman, pèsonèlman palan, m mande w ekskiz. M pa t vin pale pou pèsòn moun tou dayè, pou m te kòmsi a, a, a, a choute sou moun. Sensèman m pa t vin fè sa. Mèsi paske w t ap swiv mwen. Pa bliye si w poko abòne avèk chanèl YouTube nou an ki se SKD Media, mwen envite w fè sa. E envite yon moun gade emisyon nou yo yon fason pou n kapab avanse ansanm medam mesye. Ou t ap swiv emisyon Ekilib ansanm avèk frè Olensley. Se te yon plezi pou m te avèk nou. Mèsi avèk Jadley Demoncy ki t ap. pote sipòl avèk nou nan show sa but kòm alòdinè mwen te vrèman kontan pou m te avèk nou mèdam mesye nap retrouve m la semèn pwochèn pou yon lòt emisyon ki se emisyon ekilib tchao.